Bon, se yon sitiyasyon ekstrèmman difisil. KPT a te gen yon manda enperatif. Sa vle di kwa? Sa vle di ke li te gen yon kontni e li te gen yon dire. E kontni an te mande pou yo met sekirite, fè refòm enstitisyonèl, fè refòm ekonomik, bay yon nouvèl konstitisyon an yon peyi atravè referandòm. E nan peryòd, yo pa fè li. Donk mwen kwè peryòd la ap rive la 7 fevriye. Donk malerezman, n ap oblije gen yon lòt tranzisyon. pou nou pèmèt ke peyi a fè refòm sa yo, paske refòm sa yo se nesesè, paske nou pa kwè ke nou ka fè eleksyon avèk sitiyasyon sa nou ye. Mwen kwè ke pèsonèlman, youn nan eleman kriz nou gen jodi a, se yon kriz ki derive de ansanm de refòm yo te dwe fè nan peyi a depi dèzane ki pa fèt. Donk yo te gen yon okazyon, m ta di, ki ofri yo pou yo te fè sa yo pa fè. Donk di kou ke mwen kwè ke li enpòtan pou la stabilite di peyi, pou ke bagay yo ka mache korèk sou teren an. Yon refòm konstitisyonèl pou pèmèt yon klarite nan chèn konstitisyonèl la ki bay anpil pwoblèm. Chak gouvènman ki vini apre 3 mwa, 4 mwa oubyen 5 mwa gen kriz. Pou nou evite kriz nan peyi a, fòk nou di ke swa nou gen yon rejim palemantè ke avèk tout sa ki gen ladan an tèm de rasyonalite, Sa nou yon rejim prezidansyèl, donk mwen kwè ke fòk nou gen yon nouvèl konstitisyon avan lòganizasyon dè eleksyon. Kòm moun k ap swiv politik la, èske w analize koz echèk, si w pèmèt mwen tèm lan, KKPT a ki pa rive ranpli misyon l? Bon, yonn nan bagay yo, m gen enpresyon ke gen anpil nan mesye yo ki pa konn Leta. Donk Leta se yon grenn machin, il faut une culture politique, une culture etatik osi pou ka fè machin nan avanse. Donk je lenpresyon ke dè le depa mwen te di ke mak te estrikti la te ka bay pwoblèm. Paske 3 moun ki nan yon kazèk pa ka mache an Ayiti, nou mete 7 nèg ou byen 9 moun nan nan prezidansyèl. Mwen kwè ke li te ka bay de pwoblèm dè le depa. Donk mwen menm, mwen menm sa m te di dè le depa, mwen kwè ke sa pou petèt si ke te gen yon sèl moun nan palè a, rès moun yo te fè yo minis. Dè le sòt ok pou nou te avanse. Nou wè ke an fèt m pa t swete sa men se sa m te panse a se sa l ye donk echèk.

Kèlseswa koz la, le 7 fevriye 2026, yo pa ka la. Ok? Se sa l di. Genyen caricom k ap reflechi la pou yo ka man kòman yo kapab ranplase kpt a. Yo menm tou ap analize la pou yo ta redui 9 la an 3 manm e menm pran 3 nouvo manm. Ki lekti pa nou fè? Ekoute, le peyi n'appartient pas au caricom. Li devyen aux Haïtiens, les jeunes, se yon bagay ti les jeunes la ki pou te destine yo au sérieux. Dayè fò nou pa panse ke se le Caricom ki deside. Se les Haïtiens, les jeunes. Jodi a pou talè a m sot fè nan entèvansyon m fè sa a, mwatye laj medyan popilasyon se 23 zannye. Mwen menm se kite m ap kite. Mesye sa yo, yo gen tan pi aje pase m. Mwen mwen sekou, il faut pase la main à la génération de demain pou pèmèt ke yo ta pran avni yo an men. Donk si gen yon bagay yo ta fè, yo ta fè l deja. M pa kwè ke se nan alonjman yo pral fè sa. 40 ans aprè chit Duvalier, se toujou menm pwoblèm yo, se blan k ap dirije. Èske ou pa panse ke ap gen yon lòt tranzisyon ankò, pa gen menm volum yo? Non, nou endike se lè Ayisyen ki dwe pran deside yo an men. E jodi ak sa k pase dan le mond antye, non, nou pa gen konn kote yo vle wè nou. Se an Ayiti pou nou fè chanjman an, lakay pa nou, pou n fè tout refòm ki nesesè yo pou peyi a k ale de lavan. Donk, li revyen o Ayisyen de deside de lèr desten. Nou pa santi gon feblès nan politisyen yo tou? Sa wap pale la, li ta dwe fèt avèk menm moun ki la yo, kòman li ta dwe fèt? Non, mwen panse ke swa yo al nan lakou kasasyon oubyen yo pran yon pèsonalite de la sosyete sivil ki pou vin prezidan pwovizwa. E a se moman la, on va avoir un gouvernement réduit de 10 minis pou nou fè tout refòm ki fèt yo. Gon pakèt refòm ki dwe fèt, malerezman, moun ki nan CPT yo pat fè yo, e yo jwenn yon boulva. Non, on a eu une transition avec General Latortue, Boniface, avèk pil refòm ki te fèt. Pou desizyon n ap solisite, n ap venere jodi a la, se sou sa e de fèt. Mesye te gen tan, yo fè yon pakèt lòt refòm, yo pa fè yo. Ok? Donk mwen kwè ke jodi a li trè enpòtan epi lè yo gade lasekirite di peyi. Ekoute, lè yo te vini te gen kote ki te ensekirite men jodi a gen plis zòn, 80 pousan de zòn metwopolitèn nan Pòtoprens la, moun pa ka sikile ladan yo. Donk mwen kwè ke peyi a bezwen yon lòt altènativ, yon nouvèl ekip gouvènmantal. Ou pa santi gen yon feblès nan politisyen yo tou ki fè sa toujou rive la? Pa janm lage tout responsabilite w bay politisyen ok donk ke lè sitwayen, lè jèn, lè mwen jèn nou sipoze angaje pou n pran desten nou an men ok politisyen ka toujou gen defo li, li nan pèp soti etan men non nou menm tou fòk nou konn sa n vle ok donk mwen kwè ke li revni a la jenerasyon dojoudwi ki gen mwen de 25 an de mwen de 30 an ipokri dòt tou pou n wè sa n ap fè ak peyi a paske ke. E kisa w panse ke pèp la kapab atann a 7 fevriye k ap vini la? 7 fevriye mwen kwè ke fòk ki gen yon konsèy konsiltatif nasyonal ki dwe travay di san nou rive 7 fevriye pou ka gen yon nouvèl ekip. Pwofesè Honoré, kòm pòt pawòl prezidan Jovenel Moïse ki mouri asasine malerezman, ki jan ou wè peyi a paske yo te prezante Jovenel kòm mal absoli peyi a, Jovenel pa la epi sitiyasyon an deteryore. Donk se te yon politik de denigrement kontre prezidan Jovenel Moïse ki t ap fèt, nou konnen se pa t vre. E dayè lè fè lon pwouve. E Jovenel Moïse avan son asasina on a detwi fizik, on a fè un assassinat memoriel. m ta di, de son vivan, detwi imaj li eksetera, e degrade li, answit li al asasina fizik la. Donk mwen kwè ke se pa t vre. Donk prezidan regade lansanm de pwojè ke l t ap fè yo la, ke se swa baraj Marion, oubyen tout aktivite l t ap fè an tèm de devlopman eksetera. Nou wè yo tout arete aprè son asasina. Au fait, se pat Jovenel yo te gen yon pwoblèm avèk Jovenel kòm endividi, men egalman se le pwojè ke misye tap pòte yo te pòte. Donk on a assassiné l'ensemble de ses projets, y compris lui egalman fizikman. Donk mwen kwè ke jodi a popilasyon an konprann ke Jovenel tap travay pou li. Se vre ke kòm afè kòm li te gen bon kote li, li te gen movè kote li. Donk mentnan mwen panse ke li se te yon nèg ki te fè prèv ke se yon sitwayen, yon patriyòt ki te vle aji sou les contraintes de la société pou apòte le bonheur au plus grand nombre d'Haïtiens. Ou kwè Ayiti pèdi yon vizyonè avèk lanmò Jovenel Moïse? Bon, nou ka regade nan sanm de pwojè l ap fè. Kounye a tout moun ap regade chak diskou misye te konn fè yo pat konn tande yo. Kounye a yo etone l te konn di sa yo. Donk mwen kwè ke ojoudyi nou pral regade s ki la voulu pou Ayiti. Se yon leta ki te plis ou mwen refòmatè, pou gen yon stabilite enstitisyonèl, e sòt ke pou gen devlopman ekonomik, itilize lè mwayen, lè resous piblik pou te ede popilasyon an amelyore